Bonswa, bonswa tout moun, byenvini sou chanel la, nou konnen deja, nou pa mse Bright, mwen se yon investisè nan Forex Market, mwen apren trading nan AI Mastery Academy. Sa vezi tout sa ke mwen vin apren nou, tout sa ke mwen pataje sou chanel sa, mwen apren yon nan AI Mastery Academy. So, je di a mwen pral montre nou, eee... Euh, yon konfimasyon, yon ekstra konfimasyon pami tout konfimasyon ke nou itilize yo, ki se pattern ABCD. Pattern ABCD se yon pattern ki repete souvan nan market lan e euh, souvan itilize, souvan nan lower time frame. Yo lèm di lower time frame, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 5 minutes tout pafwa, pou nou jwenn antre sniper nan mache a.

Lepli souvan, li egal avèk dezyèm enpilsyon an. Tankou la a nou te gen yon enpilsyon, epi la a nou vin gen yon dezyèm, ok? Menm si bon, sa mwen ti jan fè l yon ti jan pi wo, ok? Lepli souvan nou toujou jwenn mache a, li ba nou mouvman sa a. Ni l ap moute ni l ap desann. La m pran yon egzanp yon makèt ki boulich. So, nou Si n ap ajoute sa ke nou aprann deja yo, makèt lan fè yon ekspansyon, li retounen, si n ap trase Fibonacci nou, l ap tonbe nan yon zòn, nan Golden Zone nou, e ke pou l monte pi wo, etsetera, etsetera. Men kounye a, kisa ki konn pase, se ke lè mache a fin monte konsa e ke li retrase, li gentan rive nan zòn sa yo, lelousouvan ou di tèt ou, kèt, mwen an reta, ok. Men kounye a la, patèn ABCD a, li pèmèt ou kounye a pou w jwenn yon pwen dantre pou kapab antre nan mouvman sa a. Ok. Pou kapab antre nan mouvman sa a avan ke li ale pou pi wo. Ok. Donk, patèn ABCD a, an fèt, sa k fè yo rele l patèn ABCD, se ke la a, eee. Ok. La a, nou gen pwen A. La nou gen pwen B. La nou gen pwen C. E pi la, nou gen pwen D. Donk yo rele l patèn A, B, C, D. Kote ke AB egal a CD. An fèt, AB sipoze egal oubyen prèske egal avèk CD. Ni nan distans, ni nan tan. Lè m di nan distans, ni nan tan. Si ke mouvman A, B a li pran 3 jou pou l fèt, mouvman C, D a ta sipoze pran 3 jou tou ou di mwens sa pral depende nan ki time frame nou ye. Si mouvman sa pran 3 jou pou l fèt, C, D a ta sipoze pran 3 jou tou ou di mwens 3 jou e kelke è ou di mwens preske 3 jou, 2 jou avèk kelke è, preske menm jan ok. Donk date range mouvman sa a si l pran. e 2 zè 50 minit nou wè l ekri la 2 zè 50 minit donk mouvman sa tou li ta sipoze pran 2 zè apeprè menm kantite minit sa pran 2 zè 45 minit m pa konnen èske m byen mete l ok ok 2 zè 50 minit donk AB egal a CD donk se la nou jwenn patèn AB egal CD patèn ABCD men Pattern sa nou plis fèl se pou nou kapab trade nan pwen D a, pou nou antre nan pwen D a. Paske si nap anpile, si nap adisyone tout sa ki nou aprenn deja yo, impulsion, euh, POI, etc, etc, men sa li ede nou trade pwen D a. Kounya la, se kouman pou nou trade li. Pwen ba e pou nou konnen, ok,

Moun ki gade video avan kote ke m te pale de Fibonacci yo, fòk o mwen mache a tonbe, fòk o mwen mouvman AB a, mouvman AB, li retrase a 61, an fèt, ant 61 e 78 pousan. An fèt, ant 61 a 78. Ok? Nan zòn sa yo la. Sa se premye règ la. Premye règ la, an fèt, m pa p ekri. Premye règ lan fòk AB retrase o mwen a nan zòn nan golden zone yo ok menm si se tape l tape la it's ok menm si l rive jis la tou it's ok men si l break anba la pattern nan envalid si ke se la l break nan 50 lan pa egzanp pattern nan envalid yo sipoze retrase ant 61 a 78 pousan ok. So, sa se premye règ lan. Dezyèm règleman an, dezyèm règleman an, fèt nou konnen, e m di l deja, AB, abitraj 61, 78, sa se premye an. Dezyèm nan, fòk CD li apeprè egal ansanm avèk e AB. M sot montre nou la, m sot trase price range mwen, e ke nou wè ke mouvman AB a li sanse egal avèk CD a. Kounye a, ki jan n ap fè pou nou jwenn pwen D a? Pou nou jwenn pwen D a kounye a, nou pral trase Fibonacci nou soti nan pwen B a rive nan pwen C a pou nou jwenn pwen D a. Ok, so m pral nan Fibonacci, m ap soti nan pwen B pou m rive nan pwen.

Ok. Kounya la, sa ke pou nou konnen se ke pwen D a kounya, li sipoze tonbe ant 161.80 avèk 127. Men, pwen D a ke m ap pale a, li sipoze konfliye avèk yon lòt zòn, pa egzanp yon zòn supply, yon zòn dimen, yon POY nan yon higher time frame, ou di mwens yon swing low, yon swing high ke m gen, ke nou gen pou nou wè pi devan nan sou, sou, sou paj la. Ok. Donk, pwen D a, li sipoze ret, li sipoze ant 127 a 161 lè ke m trase Fibonacci m soti nan pwen B rive nan pwen C. Ok. So, m ap retrase mouvman pou nou. Sa se. A B C D Sa se mouvman A B C D Ok A B C D Ok Lè ke m di m di nou sa deja Patèn A B C D an li la Se lè ke mouvman A B C a gentan fèt e ke l gentan retrase sou yon piyo way pa egzanp li tonbe nan yon zòn pou l monte e ke w yon ti jan an reta ou di mwens ou pa gen ase kapasite pou ta ale nan lower time frame pou chèche yon entry pou kontinye mouvman sa a monte ansanm avèk makèt lan ebyen ou chèche pwen D a pou kapab trase vant lan se sa ki pattern ABCD donk kounya la nou prale nan chart lan pou nou wè si nou jwenn yon egzanp. Si n jwenn youn ou de egzanp e bon m efase tout sa yo. M pa kwè m bezwen yo ankò tou. Ok. Nou prale nan chat lan la pou nou wè si nou pa jwenn youn oubyen de egzanp. Katrè.

Eske pa gen yon patèn ABCD la? Bon m gade pou m wè. Nou pral aplike règ yo ansanm. Ok. Nou pral aplike règ yo ansanm. M ap kòmanse nan ekspansyon sa. Ok. M ap chwazi pwen sa a, ki se pwen sa a. E pwen sa a. Pwen sa a. Avèk pwen sa a. Donk nou konsidere sa yo kòm low nou avèk high nou. Low, high. Ok. Paske kanmèm fòk nou fè tout bagay lè ke nou antre nan mache a. N ap detèmine tout bagay. Nan wè ke la nou te gen yon POI. La ke nou te gen yon POI. Euh, ok. La nou te gen yon POI. E la tou nou te gen yon POI. Ok. Ok. La ke nou te gen yon POI. Ok. Donk, premye règ lan, n ap aplike l. N ap trase fib nou soti nan pi ba pwen an pou rive nan pi wo pwen an. Anfèt, fib nòmal nou, ki se anpir lan. Anpir, ok. So, la a, nou remake ke, anfèt, la a se pwen A, sa se pwen B a. Li retrase egzakteman nan 61. pwen 80 degre ok donk la nou gentan gen sa la ok nou gentan gen sa la ki soti la pou rive la ok donk kounya la fok an CD egal apeprè ou di mwen espreske menm jan an ayayy Vwala, ok. Donk, la nou te gen tan gen yon mouvman AB. So. Talè, te m koupe sa. Ok wala Se mye La nou gentan gen mouvman A, B, C Donk li gentan retrase sou POI nou e ke lap monte Janm di nou an Nou gentan anreta Lè nou anreta konsa nap chèche Trade nan pwen D a Donk, la nou gentan gen premye konfimasyon an, ki se ke trade la, anfèt, a pwen AB a li retrase a 61.80. Kounye a, sa nou pral fè, nou pral li nan, soti nan pwen B pou rive nan pwen C nou. Pwen B pou rive nan pwen C nou. Ok. E ke m pral chèche kounye a la, pwen D a. Sonje m di pwen D a sipoze tonbe ant. 121 a ant 127 avèk 161 men le pli souvan se 141 ok e ke si nou pli li ale ok nan pwè ke mache a rive la egzakteman e ke li fon ti rejè ok eske se bon rejè an ok jiske la nou ka abwè ke patèn abecede nou an li respekte paske La l fè AB epi fè CD. Ok. E menm pwen sa tou nou kapab konsidere l kòm pwen D a paske li toujou ant 161 avèk 127 degre. Ok. Li ant 127 la avèk 161 an. Donk, si ke nou aplike tout sa yo ansanm, pi wo a, etsetera, e ke nan zòn pwen D a n ale nan yon nan lower time frame, nou t ap jwenn yon short la kanmenm. Nou t ap jwenn yon short. E. Menm si ke trade la poko retrase pou l ba nou an fèt mouvman ke nap tann nan, men nou gen yon pakèt bagay ke nou ap tann anba la. Tankou la a nou gen balans a konble. La a gen POY. La a gen POY. Donk li trè fòt ke mache a te ka desann pou l al fill zòn sa yo. Donk yon moun ou te gen dwa toujou trade pwen 2 a. E la tou tap gentan fè yon bèl pwofi pa egzanp. Tap gentan fè yon bèl pwofi. Ok. Sin di ke an nou tap trade li den nou tap trade li nan 141 an.

e stop loss nou tap lejèman pi wo 161 an ok lejèman pi wo 161 an e pi take profit nou tap la ok take profit nou tap 50 pou 100 mouvman sa ki fèt la ok nou pa tap oblije akonpanye li rive jiske la paske nou konnen ke li pa obligatwaman pou market la desann fè tout mouvman sa men nou tap gen Take profit nou o mwen nan zòn sa yo. Donk ki ta ba nou yon risk reward 1 pou 3. Ok. E an menm tan tou, si ke m tap trade la tou, an fèt si ke m te, m te, m te la lè mouvman sa tap fèt lan e ke m tap trade nan zòn sa, m tap antre egzakteman e, m tap antre egzakteman e la. E ke stop loss mwen tap pi ba 71 pousan an. Lejèman pi ba 71 pousan. Epi kounya la, te kwafit mwen tap nan zòn kote ke m tap jwenn pwen de m nan. Ki tap la konsa. Ok? Donk, an kelke sòt, patènn ABCD a, li pèmèt ou, pafwa l pèmèt ou fè sa ke nou rele ping pong nan mache a. Ok? Ok? Kote ke la a, ou gen A, B, C, D. Ok. E ke la a, te ka gen yon pozisyon bay. E pi pou answit, ale nan pwen D a, pou pran yon pozisyon. sèl. An gwo, se sanse sa ki patènn abecede a. Men jan ke m toujou di l, se pa yon sèl, yon grenn bagay ou just apiye sou li epi w di ou pral trade nan mache a. Se tout, sitou smart money concept, se tout bagay yo nèt ou mete ansanm e ke pou aprann vrèman. ki sa an fèt pou kapab fè pwofi nan mache a. Paske smart money concept gen yon pakèt an bagay ki antre lada e tout moun pa oblije itilize tout. Ok. E se pa tout moun ki itilize pattern ABCD. E mwen men mwen pa fwa se pa tout lè mwen itilize l. Pa fwa mwen itilize l kòm yon extra confirmation. Donk se sa m te gen pou m pale avè nou. Se sa m te gen pou m montre nou jodi a guys. Mwen ba nou randevou.